Mwen remake depi kelke tan gon fenomèn deyò a ke anpil moun pa pale de li e rezon ki fè yo pa pale de li an se yon bagay ki nètman kiltirèl. Se kisa fenomèn nan ye? Se zafè jenn gason Sitou k ap tonbe an depresyon e pou plizyè rezon. Paske nou grandi nan yon sosyete ki aprann nou kòm gason fòk nou fò, gason pa kriye, gason pa plenyen, gason se mare kanson w pou w viv tout difikilte lavi. Mwen sonje gen yon zanmi ki tap ban m ki tap esplike m yon sitiyasyon lap viv li di te gen yon yon moun ki mouri nan fanmi an e li te li te moun ki pi pwòch moun nan paske yo te konn sòti ansanm e gawot eksetera li di men Tout moun kouche. Pyès moun pa ka leve ap kriye. E li menm l oblije kanpe li menm pou l jere tout bagay alòske li panse l ta moun ki ta sipoze plis kouche an paske li konn sa l pèdi an. Eee. Sa rive souvan, gen de fwa gen de sitiyasyon ke nou menm gason nap viv, nou pa pale, nou pa gen moun pou nou pale oubyen si nou pale de fwa nou avwe feblès nou, de fwa li vin sèvi jouman pou nou. Donk son sijè ki trè ki trè laj men nou pa pral pale de tout aspè yo aswè a men nou pral rete nan sitou gason. ki tonbe an depresyon aprè yon separasyon mwen konnen anpil anpil gason ke sa rive aprè yon separasyon a yon divòs kote ke yo konn menm anvi tiye tèt yo.
Nou gen yon ka ki, ki, nou gen de ka ki trè resan, nou pa oblije site non, men gen de ka ki trè resan. Wi, wi, wi. Lò pa, ou di anvi, men se ki fèt, ki arive fèt. Wi, wi. E si, e pratikman, se pratikman sa, e ke, ki sisite n jodi an la pou n fè, e videyo sa. Paske, selon sous konkòdant. Dènye jenn gason sa ki ta tiye tèt li an, se aprè l te fin tonbe an depresyon alasuit de divòs li. Kote ke, bon, kòm nou konnen nan peyi etranje sitou, aprè divòs, pou yon rezon pou yon lòt, leta souvan bay fi an. mwatye byen oubyen pi fò byen yo. Donk misye twouve l nan sitiyasyon li pa santi l ka rekòmanse ankò. Depresyon, lòt pwoblèm li genyen, pwoblèm timoun, separasyon eksetera, misye mete fen a lavi l. Se yon sitiyasyon ki deranje yon pakèt moun ki konn misye. Mwen menm youn nan bagay ki sisite m a pale de sa. Se paske nan dènye moman yo la mwen gen de zanmi ke m konnen ki viv e d'une manière pénible separasyon yo. Erezman yo pa pran wout suicide la men mwen konnen Zanmi ki pa janm dòmi le swa, ki viv de bagay vreman penib, kote gen nan yo m konnen ki toujou ap pale avè yo eksetera, remonte moral yo, erezman pou mwen pifò nan yo monte pant lan. Pandan m t ap mande yon lòt, yon zanmi ki pi pwòch frè sa ki tiye tèt li an, enfòmasyon sou misye, kòman sa fè rive, se apre frè sa ap rakonte m ke li menm li oblije kite state, eta ke l te ye an, Li ale nan lòt eta paske tan depresyon aprè divòs li, li santi l pat ka sipòte sipòte absans timoun yo e viv ekspozisyon madanm nan ap eseye fè a pou pwovoke l eksetera e montre gen lòt moun nan vi l ap byen viv anndan kay li t achte a lòt gason ap antre eksetera Misye di monchè mwen m paka wè sa m pa wè mwen menm ki pral nan ni fè krim m pa wè mwen menm k ap al nan ni batay al pran prizon e pou m al pèdi plis Mwen sèlman oblije kite state lan pou li e m kòmanse wè grann mwen. Mwen menm, avan m ba w pale, m pap mete m nan plas pyès moun paske m pa konn sa moun viv e m pa konnen ni m pap al akize pyès moun. M pap al di depi gason an kite to, gason an divòse, gason an gen tò, tankou yon pakèt moun ap di, oubyen se fanm lan ki gen tò eksetera. Mwen sèlman panse ke lavi, lavi ekstrèmeman enpòtan Pyès moun pa ta sipoze tiye tèt ou. Mwen konnen syantifikman yo pwouve kijan sa fèt. Nan klas psikoloji m te pran e an Ayiti isit, gen yon bagay ki konkòdan. Youn nan bagay ki fè moun tonbe an depresyon, tiye tèt yo, se lè w nan yon sitiyasyon difisil, ou pa w anwo, ou pa w anba. Kòmsi w pèdi espwa. E pa espwa non pa genyen. Kalkil wap fè yo nan moman jan mantal ou ye a ou panse pa gen espwa men gen espwa paske depi gen lavi gen espwa e ou paka ayisyen ou paka ayisyen pou ta di pa gen espwa paske nou pase tout kalite peripesi nan vi nou nou wè bagay ou konprann nou wè bagay yep donk donk se sa mwen vle di tout jenn gason m pale a jenn gason yo sitou. Depi gen separasyon, ke w gen tò ke w gen rezon, ou dwe kite moun viv, ou dwe viv tou.
Fò w kite moun viv, ou pa gen pou w tiye moun, ou menm fò w viv tou. Fò w viv tou. M konnen gen moun ki devlope de afeksyon trè pwofond avèk kay yo. Chanm yo, espas nan kay yo, menm twalèt yo. Pase gen moun ki fin achte kay lan, sitou isit, ou repran tan ou, ou re al nan Home Depot, gen nan yo se kat de kredi yo pran pou yal rechanje estriktire kay la pou yo fèl nan fason ke yo vlel lan. Kòmsi kite kay sa pou wap ba yon moun li nan lide ke w konnen se yon nèg kap vin dòmi ladann, m konnen sa ka fè w mal. Men, se yon kay li ye, li se yon byen materyèl ke w t ap kite kanmenm nenpòt ki lè, monchè, gen lavi. E m panse se moman an pou m aprann anba, pou m di yon pakèt jenn gason, fòk nou aprann renmen atache a sa k pa ka kite nou. M renmen pawòl sa a, Ado. Monchè, bravo. M renmen pawòl sa anpil. Fòk nou atache, renmen a sa k pa ka kite nou.
Yap.
Si ou renmen mizik, mizik pap janm kite ou. Ou renmen danse, ou mete sou yon chèz woulant wap ka souke kòw wap ka danse. Ou menm pa ka, menm lè w pa ka souke kòw ou ka danse nan lespri w. Ou ka danse nan lespri w. Ou renmen spò, ou renmen gade foutbòl, ou renmen gade baskèt, depi ou pa avèg, monchè wap kontinye gade l. ou renmen la nati, ou renmen plaj, ou renmen bagay, depi ou toujou gen mwayen w ap fè yo. San m pa vle fè w pèdi fil ide w, m pa vle bliye sa, yonn nan souwè ke m toujou renmen fè moun sitou nan anivèsè yo, m toujou renmen swete moun pou yo ka genyen tout sa lajan pa ka achte. Vwala.
Vwala donk renmen sa lajan pa ka achte epi atache a sa ki pap janm kite w yo paske se vre gen limit se vre gen limit se vre gen de bagay jan moun yo kapab di an li pi fasil pou w di ke w lan sitiyasyon an pou w fè l se pou sa mwen m pa vin kondane pyès moun men nou pa vle pèdi pyès moun tou paske se te pou divòs ap toujou gen divòs se te pou separasyon ap Toujou gen separazyon e gon pakèt rezon k ka fè l. Bon, gen defwa konn pa gen rezon. Se rete w rete w wè antre 2 moun yo lanmou an etenn. Ya! Jòs travay lan fini. Se lè l. Lè l fini. Misyon akonpli. Li fini. Donk lè sa w pa gen lòt chwa. Ou pa gen lòt chwa. Fò w viv. Fò w kite moun viv. Ban m kite w pale Makomè.
M te pran plezi tande w Ado e m pa t vle twò dekoupe w paske vrèman s on reyalite ki fè mal e sitou nan sa ki atè avèk gason paske ou pa jwenn gason vrèman eksprime yo nan sans sa m konnen ke lè jan de bagay sa yo pase a ki pwen yo ka afekte w antanke yon gason. Se yonn nan rezon tou ki te fè m vrèman rete atantif pou tande ou non sèlman k ap bay konsèy an, men ki ap eksteryorize li tou. Bon, a. E, m panse nou gen yon travay de baz ki pou fèt. Lè m pale de yon travay de baz, mwen menm antanke mè, antanke yon manman, m pa gen pitit gason, men m gen ensten matènèl la kanmenm, e travay sa a fòk nou fè ti gason nou n ap leve yo konnen. e konprann ke yo ka gen santiman. Paske nan tan lontan, nou te leve gason yo an ti kòk. E w ap wè gen anpil paran, lè yo gen yon pitit gason, se ka voye kout pwen, ka voye boulèt, ou konprann, Ey, gason pa kriye, mete gason sou ou! Sa a, m pa panse ke li te twò jwe an favè nou pandan ke nou ap grandi.